Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye vwayaj se pa toujou kè kontan vwayaj se pa toutan ke sa w planifye an rive egzakteman jan ke ou planifye l mwen rive meksik depi yèswa anviwon 10 zè nan lè meksik ki te anviwon inè di maten pou yon moun ki brezil m panse m al esplike nou rapidman kisa ki rive m yè e m kapab ban nou yon konsèy ki spesyalman konsènan malèt lè ke n ap vwayaj yè tout moun te remake m t ap anbake pontacana. Pou ke m te vin Meksik, e m te gen yon koneksyon Miami. Pandan ke m nan Punta Cana ap tann vòl lan, mwen resevwa notifikasyon ke gen anvi, ke gen yon reta anviwon inèdtan nan vòl lan. San pwoblèm avyon an rive inèdtan an reta de lè l te sipoze rive, nou anbake Punta Cana. Pilòt lan pwomèt ke l ap eseye ratrape yon pati nan tan an vòl, e li ratrape anviwon 15 minit, paske nou rive Miami nou poze byen rapid, e m te fè yon ti videyo pandan n t ap poze Miami pou moun ta wè kòman Miami ye, nan yon vi ayeryèn. La nou rive pa rapò avèk reta a, premyèman, pou mwen menm, pou m al fè koneksyon an, s on tèt chaje. Nenpòt moun k ap fè yon koneksyon Etazini, se tankou w t ap antre nan peyi an, ou oblije pase nan imigrasyon. Mwen kouri nan èpòt la pou m rive nan imigrasyon, èpòt Miami an vrèman gran, lè n rive nan imigrasyon rapidman m pale avèk yon moun ki t ap aranje liy yo pou m di yo ke m gen yon koneksyon rapid, sa l ka fè pou mwen, se te mwen menm avèk yon koup Meksiken, yo rapidman mete nou nan yon liy eksprès, nou fin pase. Nou kouri ankò pou n al repase kontwòl de sekirite. Lè n fin pase kontwòl de sekirite, n ap kouri kounye a pou nou rive nan gate kote ke avyon an t ap anbake. Pandan m ap pale a, ban m ban nou yon ti vizyon de kòman Meksik ye. Nou kouri nan gate lan pou n al anbake. Lè kounye a nou fin anbake, pa bliye ke nou gen malèt nou ki te sipoze transfere tou de premye avyon an a dezyèm avyon an. Pou mwen menm tout bagay te nòmal. Lè m ateri Mexico kounye a, m resevwa yon notifikasyon sou aplikasyon an, malèt mwen rete nan pwochen vòl lan. Pwochen vòl ki ap ateri anviwon 3 zèdtan apre pa m lan. Dizè di swa m pa t santi reyèlman ke m te ka fè tan èpòt lan, mwen oblije fin ouvè reklamasyon nan balkon konpayi ayeryèn nan, apre sa mwen vin nan otèl lan, paske yo te pwomèt mwen ke y ap pote malèt la pou mwen maten an, sa ke yo deja fè. Yo deja vin ak malèt lan pou mwen. Men kisa k rive m kòm pwoblèm egzakteman? Mwen ase souvan vwayaje ansanm avèk twa pyès. Yon valiz nan do m ki gen laptòp mwen e de bagay ki plis ijan, dokiman, kòb eksetera. Yon carry-on ki gen jeneralman rad pou kèlke jou, si m ap fè 10 jou, m gen rad pou yon twa kat jou nan carry-on nan, epi rès yo nan lòt malèt ke m ap voye anba avyon an. Kòm m t ap vwayaje yon ti jan lejè sot Sendomeng pou m vin Meksik, m vwayaje avèk yon grenn malèt ke mwen voye anba avyon an, mwen gen sèlman bèg mwen nan do m. Lè mwen rive, mwen rive san anyen, pa menm yon bwòs dan, se nan erezman nan otèl lan gen bwòs dan disponib, men apre sa pa gen anyen ankò. Mwen te ka toujou al achte rad pou grenn jou wan etc. Men lè mwen rive, 10 zè edmi anviwon lè mwen rive nan otèl lan, e sa ki te ouvè kote m te ka al achte yo te yon ti jan lwen, mwen pou mwen mwen l pa t vo lapenn. Konsèy mwen pou nou kounye a se kisa? Nenpòt moun k ap vwayaje, rasire w ke w toujou prepare pou yon bakòp plèn, ou toujou gen yon plan B. Paske nan kesyon malèt nan lemond antye malgre de jou an jou a vin a teknoloji ki pou diminye malèt k ap pèdi wi, men anpil malèt pèdi. nan lemond antye pa jou, anpil malèt ale nan lòt destinasyon pa jou, e anpil malèt rive an reta. Sa vle di depi w ap vwayaje, toujou imajine, malèt ke w ap voye anba avyon an kapab gon difikilte kèlkonk ke ou pa jwenn ni oubyen w pa jwenn ni a tan. Lè sa a, fòk ou toujou, premyèman, ou dwe gon valiz nan men w. Tout sa ki ekstrèmman enpòtan, dokiman. lajan, bijou, òdinatè, tablèt, telefòn. Sa yo yo dwe nan valiz ki nan men w lan. Ou dwe gen yon carry-on. Carry-on nan li menm l ap genyen rad, yon kit dantè petèt, petèt yon ti pafon ki pa nan yon twò gwo kapasite paske si l gran anpil yo p ap kite l pase anlè a. De bagay ki kapab pèmèt ou fonksyone pandan yon, de, twa jou kote w prale an si tout fwa malèt ou pa ta rive. Epi tout rès bagay yo mete yo nan malèt ki pral anba avyon an. Si se nan peyi ou prale, pa pwoblèm. Jodi an m ta pral Brezil, menm ke malèt mwen rive an reta l pa pwoblèm, se nan peyi mwen ye, mwen gen bagay disponib pou ke mwen fonksyone pandan yon nonb de tan, jiskaske m jwenn malèt la. Men kote m ye an la, kote mwen nan yon lòt peyi m pa gen anyen, mwen rive pratikman san anyen, anyen nan men m. An n gade kòman vil lan ye, malgre m poko sòti pou m wè l de prè, men de lwen an n gade kòman vil lan ye. Donk si pwochèn fwa n ap vwayaje mezanmi, Rasire nou ke nou ranje malèt nou byen. Mwen gen pou m fè yon lòt videyo spesyalman pou sa, pou m bay plis detay de kesyon ranje malèt. Moun Meksiko yo, mwen nan vil lan pou kelke jou la. Eske m ap tou janbe Etazini? Oubyen eske m ap rete Meksiko oubyen m ap tounen Brezil? Brezil se lakay mwen, M panse kite l la pap fasil non mezanmi. Donk m gen pou n fè nou wè kèk lòt imaj ankò de peyi an epi kèk lòt videyo, kèk konsèy de kèk bagay pandan vwayaj sa. Mèsi anpil, n ap wè ankò.